Hello hello guys kòman nou ye kòman aktivite nou ye Depi ou tande vwa sa ou gen ta konn ki es li ye deja se Princess Clara 34 ki vini avèk yon nouvo video pou ou sa fè lontan lontan lontan ke nou pa frape timoun jodi a m vin avèk yon Bèl ti video pou nou m swete ke nou ap renmen ti video a m panse ke nou ap tire yon leson nan video sa ok kòm nou konn prensip la deja se toujou abòne pataje kòmante like ok ou menm ki pa konn kòman pou abòne ou menm ki pa konn kijan pou pataje pou like kidonk nap pran yon poz nap tounen. Hello hello guys nou retounen avèk aprè poz la m panse ke nou gentan konn kòman pou nou abòne pataje like kidonk m konnen gen anpil moun la ki ap di kisa princesse la pote kisa princesse la pote kidonk timoun jodi a m vini avèk 5 bagay ki ka fè Yon zanmi ou pran mari ou. 5 bagay, depi ke ou gen yo lakay ou, rapid rapid zanmi w lan kapab pran mari ou nan men ou. Kidonk, an nou antre nan videyo a, rapid rapid ti moun. Premye bagay ki ka fè yon zanmi ou pran mari ou. Premye bagay ki ka fè yon zanmi ou. pran mariw paske nou toujou di konsa ke aam si zanmim ka pran marim se paske li pat zanmim non non chouchou li zanmiw li renmenw kòm zanmi men li paka reziste avèk sak anndanl nan ok li paka konbat vreman vre avèk lanmou. Kote kè l di l rete a, l pa ka konbat li, l pa ka, sa l pral fè, li pa ka fè anyen, se pa, e pa paske li pat renmen w pou zanmi, li pat bezwen w pou zanmi non ki fè l pran mari w. Se sa k fè ou menm dabò ou sipoze evite yon ta de bagay, avan ke yo rive ou sipoze evite yo pou pa di konsa ke, o li, entèl pat bezwen m kòm zanmi paske si m te zanmi li pa tap pran mari m non. Se paske ou menm gen de travay ke ou pa fè ok ki fè l ka pran mari ou si ou te mete tout bagay yo nan lòd jan ke pou te mete yo a li pa tap ka pran mari ou cheri li tap toujou stil rete zanmi ou e li tap toujou renmen ou tap toujou renmen l kòm zanmi ok an nou antre nan videyo a premye bagay ki ka fè yon zanmi ou pran mari ou e ki se montre mari ou ke ou renmen zanmi ou lan anpil ok. Depi mariw la depi mariw wè ou sousye de zanmi an tout la sent jounen tankou pa egzanp m zanmi a Manouchka lòt jou map di Manouchka Manouchka a goch Manouchka a dwat Manouchka non dèfwa fò marim pa tande non sa ap repete nan kay la paske li pa zanmil e pa ka tout tan chak jou moun nan pa ka repozel Fò m ap pale de Manouchka, fò m ap eksplike l de Manouchka, wi fò m ap eksplike l vi prive Manouchka, non. Sa l bezwen konnen de sa, se mwen ki preyokipasyon l. M pa ka ap travay pou m mete lòt nan tèt li. On lòt pa sipoze nan tèt li. Sètadi, se pa zanmi an ki pran mari w non, se ou menm ki bay zanmi an mari w. Ou konprann? Epi lè fini w ap plenyen, w ap kriye, w ap di zanmi an pa t zanmi w, non. Ou byen mari w pat renmen w vre, mari w pat bezwen w vre. Non, se ou menm ki te mal kòmanse. Se ou menm ki te mal jwe ki fè sa rive la. Pou nou antre nan videyo a ti moun, an nou kontinye avèk videyo a. Nou a pran e dezyèm bagay ka fè yon zanmi w pran mari w, dezyèm bagay ka fè mari w pran yon zanmi w, e dezyèm bagay ka fè de moun sa yo ansanm. Ou toujou ap fòse. Ok ou toujou ap fose mariw poul ede zanmiw nan nan nenpot sans lan ou byen nan nenpot sikonstans ke zanmiw ye ya ou byen nan nenpot trajedi ke zanmiw ye ya non cheri ou ka imajine w pou zanmiw lan renmen avèk yon lòt moun. Epi lòt moun nan ap fè l pase mizè swa ap bat li oubyen ap maltrete l nan nenpòt sans lan pou w ap mande mari w èd pou w al retire zanmi w lan nan sa ke l ye a. Non. M pa di w pa fè l, ou menm ou gen dwa chwazi fè l, men ale pou kò w. Mande mari w pèmisyon ale pou kò l, men pa fouye l ladan l. Ou konn ki kè mari w genyen? Ou konn nan ki nivo ke kè l rive? Ou konn nan ki nivo li gen kè sansib? Hein? Ki fè ke fòk ou oblije fouye l? Imajine w, pou w ti egzanp ki trè kout. Imajine w, ou zanmi avèk Manouchka, pa vre? Epi Manouchka nan yon relasyon, relasyon l ap mal mache. M te ka di, mari Manouchka ap bat Manouchka, li p ap bay Manouchka kòb pou l manje, epi l ap maltrete Manouchka nan tout sans. Epi ou menm ki sa w fè? Ou ap mande mari w pou l al ede w retire Manouchka anba men nèg sa a. Pou nou chèche plan pou nou retire Manouchka anba men nèg sa. E alapre, e apre, hein, e apre, lè ke ou fin retire Manouchka anba men nèg sa, ki moun wap chèche pou li, wap bay Maroula, pa vre? Oubyen wap bay Manouchka konsèy pou l retire tèt pa l? Wa chwazi? Ok, nou pa fè twòp kòmantè. N ap antre nan nimewo 3 a. Nimewo 3 a ki se a chak fwa ou pral nan yon lye womantik avèk mari w, ou toujou ap entegre zanmi w. A menm Manouchka sa egzanp. A chak fwa ke ou pral fè, hein, ou gen yon dine ke ou pral fè, ou pral fè avèk mari ou, ou sipoze trennen yon moun deyò? Ou sipoze trennen yon sèl zanmi an deyò? Pou al fè kisa? Ki plas ke l genyen kote ou prale a? Ou pa rann kont ke ou chèche ou bat deyò? Epi aprè pou di konsa ke se chans ke m pa genyen, m pa gen chans nan lanmou, lanmou toujou viktim mwen, m toujou viktim, m toujou frape, m toujou soufri, m bay tout mwen men m met tout mwen m nan balans lan. Se sa w pral di aprè. Men ou pap janm rann kont ke a chak fwa, chak ti plan ke ou menm avèk mari w ta sipoze fè a 2, ou fè l fè l a 3. Alafen, lè mari w la vin pran bon zanmi w lan, e si youn vin tonbe renmen lòt? Paske, zanmi w lan li menm gendwa viktim nan lanmou w, epi li wè kapasite nèg ke w gen nan men w lan, li wè kisa nèg ou gen nan men w lan ka itil li, e si l vin tonbe renmen l? E si nèg ou an tou vin tonbe renmen zanmi w lan, yo vin mete yo ansanm? Sa k pase? Ou pral soufri. Ou ap soufri doub. Paske se zanmi ou avèk mari ou. Ou pral soufri doub. De tout fason, n ap kite rès la nan men Bondye. N ap antre nan nimewo 4 la. Ki se katriyèm bagay ke ou ka fè. Mari ou tonbe renmen yon bon zanmi ou. E yon bon zanmi ou tonbe mete avèk mari ou. Katriyèm bagay la se. Pa kite mari w renmen manje zanmi w plis ke manje ke w fè. Ok. Pa kite mari w renmen, ok. Pa kite mari w renmen manje manje zanmi w lan. Pa kite zanmi w lan konnen ki manje prefere mari w. Ok. Imajine w m envite men Manouchka sa lakay mwen. Li vini, li fè manje. Ke domaj m pa konn fè manje e Manouchka fò nan manje. Li vin aprann konnen ke ki jan de manje mari m renmen. Epi li pran san l, li pran tan l. Ok li fè manje sa byen gou hein byen reprezante li bay marim epi marim vin tonbe damou manje an e pa bliye se manje preferel ke li ye se yon manje ke l renmen anpil e li jwenn li nan yon bon sans nan sans ke li menm li renmen la. Ou pa panse sa sèlman ka kraze relasyon? Sa sèlman ka fè Manouchka mete ansanm avèk mari m? Epi m pa pè, m pa may, m ap toujou sige rele Manouchka a chak fwa mari m bezwen manje yon manje konsa, m ap rele Manouchka vin prepare l pou mwen pou m ba li l? Oubyen m ap di mari m konsa ke ann al manje kot Manouchka, m pral kay Manouchka ann al manje? Medam. Eske nou seryez nan sa nap fè a? Aprè pou nou kriye, pou nou rele, pou nou jemi, pou nou di ke nou pa gen chans. Hum? Eske nou ka reyalize ki sa ke nou fè, ki jan ke nou provoke yon bagay? Sanzatann, san ke ou pa rann kont pou ou menm, ou panse se tout afè yo nòmal. Manouchka se zanmi m, m ap ede l ak san pou san, m ap ba l tout fòs mwen, tout enèji mwen, tout sa m ka fè pou li. E mwen ap mete pa mari m sou sa ke m genyen pou m ba li. Men m pa konn ki konsekans. Ke m ka andire, m pa konn kisa sa ka bay demen si Dye ve. Non. Humm. Bagay la pa rive jiske la timoun. An n kite rès la nan men Bondye. N ap rantre nan nimewo 5 lan ki se 5 bagay ke w ka fè yon zanmi w mete avèk mari w. E se 5 bagay ki ka fè mari w renmen avèk yon zanmi w. Kounye a ou menm ou pral sibi. Yon chòk. Senkyèm bagay la se pa janm kite mari ou pase plis tan ak yon zanmi ou. Ditou, ditou, ditou. Kòman Afriken yo konn fè ankò? Hey! Wi, ti, ou nan fè wi. Ok. Pa janm kite mari w pase plis tan avèk yon zanmi w. Imajine w e èske se sè w moun nan ye? Bon menm sè w, ou pa ta sipoze kite mari w pase plis tan avèk li. Paske ou pa konn ki konvèsasyon moun yo ap fè. Ou konn kisa k ap di. Li gen dwa pa pran sè w la. Gen lè dwa pran yon zanmi sèw la ou pa konnen ok imajine ou pou gen mariw pou gen yon zanmiw olye ke pou ta chita fè yon ti konvèsasyon avèk mariw pandan 2 zè 3 zè de tan se yon zanmi kap fèl pou ou epi sa pa potew anyen. Jis se zanmi m li pap di mari m anyen de mwen non cheri tout moun ka chanje nan yon segond ok tout moun ka chanje nan yon segond li gen mèt manman w papa w frè w sè w nan yon segond ou gen dwa pa rekonèt li ankò nan yon segond ou gen dwa pa rann kont si sa se te manman m Si sa se papa m. Paske lòm toujou gen yon lòt moun ka viv anndan l. Li gen dwa poko mete l sou moun, li gen dwa poko aji, li gen dwa poko, li gen dwa pa vle, li gen dwa konnen kiyès moun ke li ye, li gen dwa konnen kisa l ka fè, li poko mete l sou zye. Eske w konnen l tout bon vreman vre? Ou pa konn ou wè ou fè 50 an, ou prèske pase mwatye nan vi w avèk yon moun, epi al la dènyè minit moun sa fè w yon kou ke ou menm ou pa t janm te panse ke l t ap fè? Eske, eske w pa konnen l? W ap pase prèske mwatye vi w la avè l? Kòman fè ou pa t gentan wè ke l te gen pou l te fè kou sa? Oubyen kòman fè ke w pa t gentan santi ke, aa entèl ka fè kou sa? Bon byen okontrè wap plede wap di non m pa kwè m pa fè m pa fè sa. Pa kite mari w pase plis tan avèk yon zanmi w non sa pa sipoze fèt. Non, pa aksepte l. Ok, sinon wap kriye demen. Ok, wap kriye demen. Kidonk nap antre nan dènye pati nan dènye pati videyo a timoun e Sizyèm bagay ki ka fè yon zanmi ou mete avèk mari ou e sizyèm bagay ki ka fè mari ou tonbe renmen yon pwòp zanmi ou e alafen ou pral di ke zanmi ou ni zanmi ou ni mari ou yo pat renmen ou I'm sorry paske se ou menm ki te mal aji se ou menm ki te mal kòmanse Ki fè jounen jodi a w ka di ke zanmi w avèk mari w pat janm te konn, pat janm te renmen w, men se ou ki te mal kòmanse ok. Se ou ki te mal panse bagay yo. Kidonk nap antre nan sizyèm pati an ki se, pa janm twò kwè nan yon zanmi. Bon, sa se mo kle a. M fèk sot di nou li talè. Ou pa sipoze janm twò kwè nan whatever, nan nenpòt moun nan, nan kèlkanswa moun nan ke li ye a. M pa di ou pa kwè nan li. Wi m ka kwè nan entèl, men pa kont m pa sipoze tèlman kwè nan entèl pou bagay la devan m nan pou m pa wè l. M pa sipoze telman kwè nan entèl pou pou entèl fè sa la devan m nan pou m di a li pa anyen non kòman l fè pa anyen si l ka fè l humm si l bon l ka fè l epi l pa anyen li ka fè l epi l pa anyen non cheri depi w ka fè l se ke li gen yon konsekans Kwayans mwen, kwè m kwè nan ou an pa p rive nan yon degre ke pou m pa wè sa w ap fè. Imajine w paske w se zanmi m, pou m lage ou menm avèk mari m. Al nan yon sal. Al nan yon sal sine. M pa gen pwoblèm, m la tou. Ok? Pou m lage yo menm avèk mari m al nan bal. Ou menm avèk mari m pral nan makèt. Ou menm avèk mari m pral fè shopping, pa vre? Eske m konn pou kiyès? Menm si se te pou mwen. Eske m konn a part de pa m yo ki sa k ka achte ankò? Hein? Eske m konnen ki kantite kob mari m gen nan men l nan moman an? Eske m konnen ki sa ke w gen bezwen nan moman an? Hein? Sètadi, m gen dwa nan travay, m lakay mwen oubyen m ap fè yon lòt bagay epi telefòn mwen sone pou yo di m yo wè mari m nan yon studio avèk. e zanmim yo wè marim nan yon market avèk zanmim yo wè marim nan yon cine yo wè marim nan nenpòt kote a poum di an non se pa anyen ap fè yo sèlman ap jwi lavi e vre wi yo ap jwi lavi men mwen menm map map detwi lavi ok yap jwi lavi yo mwen map detwi lavi pa mwen dakò ki donk ou pa sipoze twò kwè nan yon zanmi Ki donk, ou pa ka fè l konfyans, ou fè l konfyans, men pa kont, de twa kat moun rele w pou yon sèl bagay, pa di ke li pa fèt, ok? Verifye dabò. Eben ti moun, se la nou mete fen avèk videyo a, m di nou mèsi, mèsi paske w te chita, w te kite yon ti tan ke nan tan ke ou gen ki pa menm sifi an menm, pou te tande m, e pou te analize sa m ap di yo, pou te. chache konprann sa map di yo e pou te pou ta tire yon leson ladan yo m di ou mèsi paske ou akòde mwen ti tan sa e ou chita ou tande m jiska la fen m swete ke ou pa chita pou gran mèsi ki donk pa tou bliye toujou kontinye pataje kòmante layike paske san nou mwen pap vo anyen bizou bizou mes amours.